Bonjou bonswa tout zanmi mwen yo kòman nou ye alò jodi an m pot anpil anpil bèl bagay pou nou kote ke mwen vin pote yon yon aplikasyon ba nou ki pou pèmèt nou fè en pwòp en entwo pou chanèl nou aplikasyon sa li fasil fasil fasil fasil fasil pandan ke li fasil nou ka itilize eskize mwen pandan ke nou ka itilize li nou pa ap Nou pap fè anpil nou pap fè anpil pale anpil banm banm moute sou play store pou mal montre nou kijan pou nou te enstale aplikasyon an kòm mwen te gen mwen ok mwen te gen sou chanel mwen sou enstale deja kisa mal m klike nan ba de rechèch la pandan m sou play store eskize mwen Mwen rive sou Play Store, m ale kote ki make Made with Pixel Flow Video. Epi m klike sou sa. Epi kote m prale, m prale nan twazyèm la ki di konsa Intro Beat. Epi m klike sou li. Nou menm lè nou rive sou li li pral mande pou nou otorize li. Mwen menm pliske m te gentan gen l sou telefòn mwen deja kisa m ap fè? M ale sou ouvri. Ok, wè la tou ban m di nou avan m avanse plis nan videyo an. Wè avan m avanse plis nan videyo a gen yon seri de bagay ke m pral di nou. La si nou pa aplike sa m pral di nou yo, ekskize mwen, si m pa aplike sa m pral di nou yo, Se ke gen anpil, anpil bagay ke nap fè, nap fè, nou pral fè nan entwo an, ke li pap ka mache, li pap, li pap prale tout bon. Ok, pou nou, pou nou, pou nou, pou nou, pou nou komanse, ki bon, ki sa nap fè? Ok, ki sa nap fè? Paske yo pral ban nou anpil e reklam. 1 lè nou klike yo ba nou reklam yo fò nou kite reklam yo pase paske nou konnen deja e aplikasyon an gratis li gratis se ke yap ba nou anpil reklam fòk nou kite reklam yo sou e pase pou nou ka fè entro pou nou ka pase pou yo ka pou nou pase fè entro a men si nou pa kite e reklam yo pase nou pa nou pa fè nan fè kòve ok pou nou pa fè kòve kisa nan fè nou prale byen rapid byen rapid janm te di nou m pap kanpe m pap fè m pap fè anpil tan. Paske m pa fè, paske gen anpil lòt bagay pou m ta montre nou nan videyo a men m pa prale twòp twòp rapid. Ok, m prale sou premye an la. Sou premye an ki make entwo bit nan premye an. M klike sou li la. Wa wè li, yo gita ban mwen yon reklam nan. Wè kote yo ban mwen reklam sa la, sa son premye reklam. Konya mwen men m prale sou fèmen. M pa prale sou enstale, m prale sou fèmen. M klike sou fèmen la.

Kisa m pral fè kounye a ki kote ki make e ki make my video an m ap klike sou premye an la kounye a m prale m ekri m ap ekri byenveni sur eskize mwen eskize mwen Ok la m ekri byenveni sou chanel Fanm Kouraj se Dou a. Mwen menm kote lèm fini m prale nan termine. Mari nan termine la yo banm la finalman mwen bezwen mwen bezwen di detan di mwen sa wi yap bannou anpil anpil anpil anpil e reklam kounya lè reklam pandan reklam la fin woule a kibò m prale map gade nap gade anlè anlè pandan nap gade anlè nap pran yon ti kwa nap peze li sa di yon x Pou m byen di nou n ap peze l anlè, dja, pou n ap tounen. Kounye a, ki sa m ap fè? M ap fè, ann fè yon ti gade entwo a. Ann fè yon ti gade entwo a. Nou pral wè, byenveni sou chanèl Fanm Kouraj se Dou a.

pandan li fin telechaje an. Paske m pa vle twò deranje nou. Ok, lè m fini, ki sa m ap fè? E pou m anrejistre li, m prale nan anba ki make kote sovgade. Kote ki make sovgade a m pral ma klike sou li la. Epi li bay 360 p nòmal, li bay full HD 720 p. Nou ka pran 2 sèlman, swa nòmal lan oubyen nou ka pran youn. Men ki sa li ye nan youn nan swa nòmal la oubyen 720 p a. Ok, men mwen menm mwen toujou itilize nòmal. Ok, mwen menm mwen pran nòmal lan. La lap pran, lap lap mache trankil lap sovgade. Paske wè li gen anpil anpil anpil anpil anpil kote ou ka fè lòt entwo ki trè ki vrè vrè vrèman bèl, yo gratis, ke nou pap peye, nou pap pèdi tan. Menm ke la menm ke yon moun pa ta konnen anyen anyen anyen anyen, sa a wap ka fè entwo pou chanèl ou a nòmal nòmal. La ou tou pa pral bezwen mande moun ankò, si w te konn mande yon zanmi, di pou l fè entwo pou ou, li pap. Nap jwenn li nòmal. Nou pral fè intro pou chanèl nou nòmal nòmal nòmal. La li mange li fini, konnya li mande kèlke segond. Li pap pran anpil segond. Dja li pral dim poul prè. Dja, li deja prè. Wè, m te gentan di nou la, li dja yo gentan ba nou yon ti yon ti reklam. M fini ak reklam nan. Dja, m pa ouvri, m fèmen. Ok sa se sa se intro an. Sa ke si m gen dwa voye l, si m te fè l pou yon zanmi, m gen dwa voye l bay zanmi an. swa sou whatsapp, facebook, instagram mwen menm m preske pa itilize m pa itilize instagram mwen menm ok la a tou se ke l ap fè yon ti telechaje la fò nou tann li fin mache yon fason pou l ka pou tout bagay yo ka enstale nòmal nòmal nòmal nòmal nòmal ok pou m pa pèdi tan m prale nan ti flèch la la ban m tounen. M pral fè yon lòt intro ba nou ankò sa e tout sa yo se intro m te gentan fè deja ok tout sa yo se sa m te gentan prepare deja ok bon m tounen e m ap tounen ankò nan ti flèch sa ankò m pral pran yon lòt ankò m pral pran yon lòt ki lòt m pral pran yo m pral pran pou m ka fè anpil pase li gen anpil anpil ladan li li gen anpil anpil anpil lè m klike sou li y ap toujou ba w reklam m te di nou sa m te di nou sa y ap ba nou reklam Ok la kisa map fè sim pran jene really map banm pran jeneral lèm pran jeneral sèke la tout sa yo m gentan telechaje yo wè sèl sa nan mitan sèlman banm fon ti telechaje l pou l ka pou l ka lè nou telechaje l se lèl fin bagay ok banm wè e kòman map fè banm pran yon lòt banm chwazi sa pou m ta fè yon entwo ak sa pa egzanp ok m prale la.

Bon zanmi pa trayi. Bon zanmi pa trayi. Sa se yon tit feyton ke m genyen. Dja. La nou pral wè. La se yon lòt. Reklam kap pase ankò nap tann ok jan reklam nan fini jan nou wè li nap fon ti tann nap fon ti tann li nap chan bagay yo ye konsa si nou vle banm fon ti moute volim nan talè si nou vle chanje son an

Pa bliye pataje video a pou nou e abone l epi ba nou yon grenn like alos si w te gentan abone si w te gentan abone avèk nou deja nou di w mèsi e si w potko fè l ou fèk abone tou nou deja di w mèsi al ankò n ap deja di w rete pozitif n ap pote plis bagay pou ou mèsi a ou menm ki tap ki pral pataje video a pou mwen ok.